Joe Biden pale Joe Biden pale sou kestyon karavan ke Ayisyen yo, Kiben yo, deja antreprann pou yo kapab fè wout la pou yo rantre Lèzetazini. Kisa Joe Biden di? Kòman Ayisyen yo pral fè rive paske s on peripl, se plis pase 800 kilomèt ke yo pral pakouru pou yo kapab rive sou fwontyè Meksik avèk Lèzetazini. E ki pwosesis ke Ayisyen sa yo pral antreprann pou yo kapab antre sou fwontyè sa? Kisa Joe Biden di? Eske deklarasyon Joe Biden fè a, li pral antre an vigè veritableman? Paske, deja atravè obtansyon tipiyès sa ke prezidan ameriken an deja bay Ayisyen yo, ki te antre nan peyi Lèzetazini avan 3 jiyè oubyen jou 3 jiyè a, èske deklarasyon sa a li pral respekte? Paske apati de kantite moun sa yo ki deja antre, antreprann karavan sa a pou yo antre Lèzetazini, èske deklarasyon sa a veritableman li prale an favè moun ki nan karavan yo? E kijan yo pral fè rive paske wout la long anpil? Deja gen anpil polisye, anpil ajan imigrasyon meksiken ki sou wout la ki ap chèche ayisyen, kiben, gwatemaltèk ki deja antreprann nan karavann sa. M pral moutre w ansanm de foto ou ansanm de deklarasyon ke Joe Biden fè, nòmalman ki pwobableman pral antre an vigè nan jou k ap vini la yo. Deklarasyon sa a, li vrèman enpòtan pou ou menm ki ayisyen, ki ap pran wout la, k ap soti Chili, ki ap soti Brezil pou rantre nan peyi Tonton Sam. Èske ou menm ki Chili, ki Brezil, ki nan wout la, ou ta sipoze kontinye toujou pou antre Meksik, paske Comal deja fèmen, yo poko ouvè, e sesi moun ki te gen randevou 3 septanm ki sot pase la a, moun sa yo, yo deja ranvwaye randevou sa yo. Nan videyo sa, m pral eksplike w tout pwosesis pou aplike pou antre nan pwogram sa ke Joe Biden mete a pati de deklarasyon sa ke l fè a, on fason pou kapab konprann kòman sitiyasyon an ye e kijan pou fè pou antre nan pwogram. Jan nou t ap di l nan entwodiksyon videyo a, li enpòtan aske Ayisyen ki ap pran wout. Ayisyen ki nan karavan nan. Nòmalman apre ou soti Chili ou soti Brezil pou rantre Meksik pou w kontinye a destinasyon ki se Lèzetazini. Ou gen yon ansanm de prensip ou dwe aplike. Men pa rapò avèk refi gouvèneman Meksiken an pou l bay imigran yo papye, kit imigran ki te antre nan peyi a legal, kit imigran ki te antre nan peyi Meksik ilegal. Eske a travè deklarasyon sa, paske yè prezidan ameriken an fon deklarasyon kote ke li di Lèzetazini se byenvni pou tout imigran. Kit ou te nan karavan, kit ou pat nan karavan, nòmalman ou kapab antre sou teritwa ameriken an byen fasil. Mentnan, ki pwosesis pou aplike pou rantre nan teritwa ameriken an, paske menm si ou apye, ou te nan karavann ki ap fèt nan peyi Meksik la, gon ansanm de prensip ke ou dwe respekte. Nòmalman, gon gon pwogram ki se Reste au Mexique, yon pwogram ki te deja kòmanse avèk prezidan, ansyen prezidan ameriken an ki se Donald Trump, Li te kanpe l, men avèk veni Prezidan Joe Biden, li vin enplemante pwogram Reste au Mexique la. Pwogram sa a, se yon pwogram ke ou fè azil la depi Meksik, e lè w antre Lèzetazini, ou pa bezwen nan tèt kase nòmalman, yo ba w yon rezidans definitiv, E a pati de rezidans sa a, w ap kapab non sèlman travay, w ap kapab al nan peyi w fè tout sa w vle. Men, ki jan pwosesis sa a ye? Èske deklarasyon sa a li fè l a pati de pwogram Reste au Mexique la? Pèsonn pa konnen. Men sa k sur e sèten sè ke ou menm k ap gade videyo a, fòk ou toujou ret branche, yon fason pou w kapab konnen kòman pwogram sa a ap kontinye, èske ou menm ki nan karavàn nan, lè w fin antre Lèzetazini, èske menm rezidans sa a, w ap kapab ale Ayiti ansanm avè l. Paske se vrèman enpòtan e ke tout moun ki nan pwogram nan, tout moun ki ap soti Chili, ki ap soti Meksik, w ap kapab. patisipe nan pwogram Reste au Mexique la. Se ekstrèmeman enpòtan aske ou toujou swiv videyo nou yo yon fason pou n kapab toujou kenbe w enfòme. Men deklarasyon sa a, se yon deklarasyon kote ke prezidan meriken an li di ke Lèzetazini toujou ouvè bra l pou l resevwa tout imigran, tout moun ki ta renmen antre Lèzetazini. Eske Lèzetazini ouvè bra l pou l resevwa imigran ki ap antre ilegal yo oubyen imigran ki ap antre legal yo. Toujourzètil ke prezidan ameriken an li poko veritableman pozisyone l sou yon tèl deklarasyon. Mentnan, li rete a ou menm ki anvizaje antre Meksik, ki anvizaje antre Lèzetazini, pou rete enfòme sou paj San Fòs Kote a yon fason pou nenpòt news ki tonbe pou n kapab toujou mete w okouran. M renmen w anpil. N ap kwaze pou yon lòt videyo.